Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye nou vin fè yon pale de koze bank lan sa fè m pa ka konte sa fè twazyèm fwa ou katriyèm fwa li retounen ap fè aktyalite e moun kap swiv mwen di m Dionel sak pase eske pou m retire kòb mwen nan bank e mwen tande yo pral sezi kòb moun lè w tande bagay sa pran lari a efektivman se le fè ke gen de seri de moun de gwo enfliyansè yo gen prè de 1 milyon moun kap swiv yo epi yo lage l E ankò yn fwa, kòm nou konnen nap apwoche ti pa ti pa vè la fen dè tps, e gen de moun kap di men lèskem vin statye, èske èskem pou fèmen pòt? Guys, ekout, e se yon idyosi pou moun ap pale de sezi kòb bank. Pa konprann ki, se yon bagay ki konplètman ilegal ki paka fèt. Si ou fè kòb ou nan dwòg, nan vòlè, yo ka, yo ka, yeah, yo ka freeze kòb la paske kòb sa mal fèt. Kòb ou fè nan move kondisyon. Se pa kòb ou swe pou li yo bay. Pa gen sa. Pa gen koze sa. Pap janm gen koze sa pou moun kap voye moute. Euh, mentnan, men sa kap fèt. M ta vle ou konprann. Nan sa ki soti a, yo sitou mande pou bay yon atansyon patikilye avèk moun ki pa gen sosyal sekirite, moun ki gen sa nou rele ITIN, ok, Individual Tax Identification Number, ke IRS bay pou tout moun, nenpòt moun, menm lè ou gen viza, ke lè ou vin nan peyi a, ou mande IRS yon nimewo, l ap ba ou l, ke yo rele yon tin, yon tin number. E se moun sa yo paske depi moun nan gen yon atik se yon moun ki ilegal se sa l vle di. Lè yo mande bay yon atansyon patikilyè, de manyè eksplisit, yo pa di anba lalwa li rete legal nan moman pale a pou ke enstitisyon finansyè yo yo ofri checking nan 40. Ok, check in a 40, debit a 40, saving a 40 pou moun ki ilegal. Sa vle di ki sa? Jouk nan moman nap pale avèk ou la a, wi gen, yo pa anpil, men gen de bank ki avèk paspò ou senpleman ou ka ouvri a 40. Ok, mennen sa yo mande, yo mande pou bay yon atansyon patikilyè, se sa yo di, men me sa m li nan dokiman yo, sitou avèk moun ki gen tin yo. Se sa yo mande. Mètnan, yo mande tou pou bay yon atansyon patikilye avèk de seri de moun ki ta vin ilegal. Se sitou, lè w bezwen, li klè jounen jodi a. E se toujou konsa an Ayiti. E yon moun, stati w fini, tps ou fini, ki bezwen achte, Yon kay a kredi, pyese yon mortgage, men se lajan w bezwen pa lajan w, e lajan moun, lajan bank ou bezwen prete, yo, yo, e òganizasyon an, e anfen, administrasyon Trump la mande pou vò an patikilye, atansyon patikilye a moun sa yo, piske yo konsidere yo se de moun a risk. Epitou, yon moun stati l fini, jounen jodi a, poukisa lè stati w fini e lè sa w pral dèyè achte yon machin a kredi, pou yon pral dèyè achte, Kay ak rete. Wi, donk se sa pou nou konn. Se konsa yon de kredi. Donk ou pap fasil, ou pap fasil pou jwenn kat de kredi oubyen kredi pou kay, kredi pou machin. Se sa politik la di. Yon lòt bagay ankò ke yo di yo atire atansyon. Yo di tou dirèk depozit. Dirèk depozit pou moun ki pa gen papye e sitou ankò. Yo mete atansyon patikilyè sou moun ki gen tin. Ou konprann? Yo pral fè yon kontwòl paske, nou konprann lojik, m ta vle nou konprann lojik la. Laverite, li pa yon sekrè pou pèsonn nèg yo pa ka fè sa nou rele veritab mas depòtasyon. Donk y ap eseye konbine yon bann bagay pou rann lavi moun sa yo pi difisil. An dò de tè, pa bliye ke gen yon bann moun ki gen de sistèm de peywòl, gen yon bann moun ki san papye, epi gen de sistèm peywòl, gen de ak ke yo peye. Se sa y ap mande la. Yo mande tout bann. Tcheke atansyon a tout ti Konnen gen de seri de konpayi se ap pa yo pwòp, ap pa yo men vi a, bank, vil y a enstitisyon finansyè ke yo peye. An dote tèm, y ap gade ki jan yo kapab de seri de moun ki undocumented e ki gen lajan direct deposit chak semèn k ap vin sou bank yo, ki jan yo kapab jisteman voye yon atansyon pou di sa se aktivite ilegal. Se sa lobjektif. Men pou tout moun kap voye moute e yap sezi. M pa konn depi kilè konbyen fwa moun yo ap bay nouvèl sa. Yo renmen di sa tou piske l fè buzz, li fè plis moun pè, yap sezi lajan moun. Sa pa janm fèt non guys. M byen di wi, depi kòb ou se ou pa fè l nan move kondisyon, ou pa se yon scammer. Yeah, si kòb ou fè l de manyè ilegal. Yon non dwòg yo ka frize epi gouvènman an pran l, e sa senpleman. Men pa kòb ou swe pou li a, e pa vre? Alarigè, yon bank gen dwa di, paske pa egzanp, m raple gen yon moun ki t ap esplike m yon istwa, se ke li gen yon bann sa yo rele tranzaksyon doutez. Gen sa yo rele de, gen de moun ki, pa egzanp, pandan plizyè fwa ou gen plizyè tranzaksyon doutez. Ou konprann, de seri de kòb k ap depoze ki san eksplikasyon, yon bank gen dwa di l p ap dil avè w ankò, li di l ap fèmen akawont lan. Paske li wè twòp tranzaksyon doutez, li di l ap fèmen akawont. Men l pa ka sezi l non, li fèmen akan l tou, l ap gen pou l fè yon chèk pou l voye ba ou. Se sa l ye. Ok, l ap gen pou l fè yon chèk pou l voye ba ou. Ou la? Men li pa kapab di l pral sezi akawont ou. Li pral sezi l. E Men li klè ke jounen jodi a sa pou nou konprann. Nèg yo kreye yon ansanm de oversight, gen yon presyon endirèk k ap fèt sou bank yo, fò nou dakò sa, ki vin fè ke gen de bank, ou pral wè sa, ki te konn kite yo ouvri akawont fasilman, ou pral wè ke anpil ladan yo jounen jodi a pral mete Plis baryè lè wap ouvri a 40. Ok ou pral wè ke gen de seri de bank ki te konn kitew ouvri yon a 40 avèk just yon paspò ki gen dwa pa kite sa fèt kounye la. Map pale de moun ki pral ouvri a 40 ki ka mande plis plis requirement. Èske ou konprann? Men e pa tout byen entendi. Ok pske sa pou konprann kounye la nèg yo kreye nou byen di yon sòt de oversight de seri de enstitisyon kap k ap bay presyon sou bank yo pou ke yo vin bokou plis rigè nan idantifye moun k ap ouvri a garanti. Men m ba w garanti, li klè youn nan moun efektivman ke k ap jwenn anpil makaj, se sitou, e se sa nòt la di, se sitou moun ki genyen ITIN, sa nou rele Individual Tax Payer ID Number. Wi moun sa yo pral gen plis baryè, pwiske, Regulatè yo di moun sa yo genyen plis risk. Se sa yo di. Yo gen plis risk. Donk se sa l ye guys. E m ap mande tou tout moun fòk nou vrèman atansyone sè dènye jou. M pa konn poukisa bagay yo difisil nan lari a. Men gen de moun ki pran plezi ap jwe a emosyon yo. Paske se pa nenpòt moun. E de moun ki vrèman gen de gran enfliyans, m pa konn poutèt ki sa, yo pran plezi pou yo kreye sansasyon. Youn nan sansasyon ki soti yè, m ap gade nèg la k ap pale, wi, wi, gen yon jij ki bloke ti pyès li. Li pa menm presize non. Pale a byen lwen l kòmanse, nou te priye, m ap gade misye, m di, kèt men. Byen ke pa la fen m pa konnen paske bagay li yo long, m pa vle site non, ou konprann? Men jan l ap di a gen priyè sesi sela e kòmsi li poko klè. Ou konprann yon moun k ap tande l ou panse se yon gwo delivrans. Kisa l ye? Yon jij ki pran yon desizyon senpleman pou le Soudan e ki basically jij la di mwen kenbe le statu quo, m te esplike bagay sa deja, e mwen kenbe lif la, ou m al gade kisa mesye dam sa yo di. Se jij la konnen ke li pa ka bloke Supreme Court. Sa l fè a, li di etandone ke moun ki ap defann Soudan yo, yo modifye konplent yo a, avan pou m ta deside retire lif ke, sa vle di enjonksyon m nan, ban m al, ki lojik. Se koz sa tout moun ka konprann li wi. Fòm al gade si konplent eske yo modifye konplent yo a. M fè yon ti poz poum al gade konplent yo a poum wè eske konplent yo a konfòm pa rapò avèk nouvèl egzijans Supreme Court la ki li menm jounen jodi a di ke ou kapab atake l sou le plan konstitisyonèl. Se osi senp ke sa. Se sa jij la di. Ok. Mètnan, pou desizyon sa ta mentni, il faudrait ke kounye la moun yo ta modifye efektivman pou l ta al pran yon lòt enjeksyon, li ta pa oblije konprann yo, pou Soudan ta rete la. M pa konnen ki dokiman Soudan yo gen nan men, m ap pale de avoka k ap defann Soudanè yo e Sof Soudan yo. Fò yo ta vrèman gen bagay nan men yo, jan m di a, e pa pawòl non, ki montre ke yo gen dèzargiman ki baze sou aspè konstitisyonèl ki konvenkan e a se moman de la dire jij sa ta pral fè yon lòt enjonksyon sou baz konstitisyonèl ki ta fè ke kounye la e ta vin gon lòt enjonksyon ke yo ta kapab rete ankò. Son senaryo konsa. Ok. E m ta vle nou konprann poz sa yo sa toujou fèt wi an matyè de jistis. Lè yon moun fè vin yon dosye li di jè di ok fò m kanpe desizyon sa pou m gade. Nou konprann li pa yon desizyon ki tèlman an favè non lè yo pran desizyon sa. Sa toujou konn fèt. Yo fèk vini nan yon dosye, jij la di bon, m kenbe le statu quo, le statu quo ban m tan jisteman pou m gade sa lòt la di a. Ou konprann, jeneralman yo pa konsidere sa kòm yon viktwa oubyen kòm yon desizyon. Se yon bagay tanporè, vwala le mo, pou analize jisteman pwa de sa w avanse a. Si pa gen pwa pa gen anyen, y ap retounen a la nòmal, lif la ap rete. Ok donk se konsa l ye. Donk nou vini a aspè sa a, sa k fè nou di sa, se lefètke sa touche nou, nou menm, lefètke nou wè sè dènye jou, nan moman difisil kominote a ap travèse, wi gen moun ki pran le malen plaisir, e m lè m di moun nan e pa nenpòt moun hein, e moun ki gen anpil moun k ap swiv yo, k ap jwe sou emosyon moun yo, ou konprann, swa k ap fè yo kontan, Koubyen kap fè yo kache. Lè yo fè yo kontan. Wi wi ou konprann jij je ve bloke ti biyès ou gen pou fè yo fache yo yo pral bloke pral pran kòb nou sonje m di pou tout moun menm si wap tande m la enfòmasyon an disponib pou tout moun ou gen dwa pa fò men pitit ou gen dwa gen nou jodi jodi a nou gen chat gpt nou gen gemini lè w tande yon bagay ou ka mande gemini si w pa renmen pou mande l ou ka mande gemini Yo ka di Gemini ok ban mwen kote ou konprann sa w di a ban m kote l ye fè n fè trè atansyon piske gen anpil voye moute m pa konn poukisa gen moun ki. Yo pran plezi yo kontan menm nan kreye de veritab sansasyon pou kapab atire atansyon e malerezman Fò nou di ke moun sa yo, yo gen plis fòlòyè pase m lontan, e moun kap swiv yo. Donk travay pa ou, pou ou menm ti kominote pa nou ke n fòme bò isit la, se ede m a vilgarize bagay yo. Mete sa ou genyen, ou konprann? Se ede nou a vilgarize, piske kominote a bezwen sa. Se te yon verita plezi jodi a samdi. M pa kwè map la paswè a non guys. E m panse ke nap fè efò pou dimanch ok. Donk disi la, pòte nou byen.